Jezi sa m pral fè.
Men li sa, tout bagay ou ladann, tout dosye ladann, Biden ou ladann, tout bagay ou ladann nèt, m pa bezwen konnen m ap kraze l.

Papa, papa sove m. Papa, papa sove m. Papa e sèl ou ki ka fè yon bagay pou mwen. Sove pitit fi w papa. Sa w gen la? M nan cho avèk mari m wi.
Bon, jan m wè n gen antann nou devan m nan la, ou nan cho avè l?
Nèg sa manke boule m wi papa. Ou kraze tout bagay nan kay la li di konsa map dejwel paka madanm li pou map dejwel. Chita chita chita chita ay ay ay. Apa la vin fini la vin fini ba nou sam pral fè. Non banm di yon bagay ou wè ti zonbi sa sot parèt la m sot bat li anpil la m sot kalel anpil ou wè zonbi sa son zonbi lèl te vivan djòl li pat konn ret atè li te konn fè resèlè anpil epou sa. Lèm mennen ankèt e pou sal de mouri. Èske w konprann? M pa ka ougan m ba yon enfòmasyon pou li menm li di afè pa l. A vle di e sa w wè m tou lan se sa. Se anpla mi k ap manje mal pou ga. Kòman w ap fè l kwè sa papa? Li kwè se mwen wi. Kòman w pral fè l kwè l? Se anpla mi k ap manje mal pou ga. Li lan wout la ansanm avè m. Li boulskile m, li voye m jete. Li fè wout li m pa konn kotel fè non la tout galon gaz li pou l boulem wi. La belle brune bel chokola ma chère m regrèt anpil m regrèt nan vim wi e kounya m wè sa kap rivem yo si te avèw m te ou sa kap pasem yo. Ou pa fè nouvèl. Kòman m fè nouvèl la? Lè m gen bagay m serye m m regle. Sou telefòn an m monte sou Facebook sou bagay kòman m pral fè nouvèl? Konn kisa k ap pase de ou?
Machè men sa men sa k pase. Bon ti manzè k rele Vanessa m oblije trete l de ti manzè paske se yon ti manzè l ye. A bon! Kounya e ti manzè l ye pou ou kounya? Wi se yon ti manzè. M te toujou pran l pou ti manzè. Ah bon? Ou te wèm pat sanble wi Vanessa. Palem non. Kòm se yon kout mal taye ki fèt epi li te jwenn chans lan. Esa.
Ou konnen manmzèl la ka ougan li dejwem karema. Ah bon?
Wi. Kòman li ka dejwe w epa sa sèman poul te fè. Epa sa sèman poul te fè epi pou li nan lari de fwa pou li moute pou li desann. Oh.
Kòman dejwe sa sèman poul te fè w. Bouin. Kòman wè.
Ay sal ou pka fè yon bagay pou mwen papa la vim fini.
Mesye kisa wap fè? Wap tounen demen madi an a 3 zè boul vini avèk misye. Sou vini a 3 zè 3. li pap bon. 3 zè boul ou sipoze dwe gentan la pou m fè sa m gen pou m fè a. Kòman m pral fè trennen l vin la ankò? Men sa w fè.
Di m m voye rele l. Di misye m voye rele l. Èske w konprann? Fè misye vin jwenn mwen epi pou m ka fè l kwè. Paske se anpami k ap manje l. M gade, balèn nan ban misye menm anpami, anpami, anpami an menm. E li k ap manje malgre w. Epitou, li kwè se mwen wi. Ou mèt tèt frèt pitit gason m. Li kwè se mwen wi papa. Tèt frèt.
Ale pa gad dèyè.
Travay la komanse depi jodi an menm. Tande! Bèl fanm wi kap soufri.
Ay.
Epa mwen ou te kite, ou te kite ou ta jwenn li. Men se pat fòt mwen.
Non bay sa pou di.
M fin pran imilyasyon nan men fanmi m, m kite lekòl mwen, m fè tout sa m konnen pou ou kite m wal pran Vanessa kounye a la w vin di m sa w vin di m la. Bagay la te gen dèyè l epa fò l wè pa ta tout kè m mwen te vle ale li pa ta. Aki pou mwen ap mache nan lari pou m ap gade w kòman. Aki sa pou m ap mache nan lari. Aki pou m ta wè w nan mò moute desann nan lari an kòman. Oh.
Sa vle di yon bagay rive m konsa ou menm ki ta pou ap remonte moral mwen, ki ta ouvè, ki ta, ou ta dwe kite pòt kè w ouvè pou m antre floup wi. M konn kisa m tap pran nan men fanmi m pou ou. Eh m konn sa, m konn sa. M konn sa, m konn sa, m konn sa. Eh m mande w, m mande w padon wi. Manman, mande m padon non, lè a gentan pase non.
Lè a gentan pase, men grèf sa pou ou. Non non, sa m te di w. Wi nou ouvè pòt kè w pou m antre non. Kòman nou ouvè pòt kè w? Sap vin dim la oh oh. Men gad sa pou ou. Epa pou epa epa imilyasyon tap fèm pran nan men fanmi lòt evre do ale an. Ay a ki pou mwen nan la wi.
Widy tu t'en vas. Wa jwe wam ye la?
Tanpri silvouplè fè respè w. Tanpri fè respè w. Ma tout pwoblèm mwen nan dèyè m la, pa vin leve m sou nich mwen. Ou poko gen pwoblèm.
Ou poko gen sa w gen la. Sa w gen, sa w gen. Pale avè m monchè, m ap pale avè w. Menm si m ta di w sa m gen, ou ka rezoud pwoblèm mwen? E lè w m chich wi.
Sim ka oh. Bon yon nèg chich tankou w ka rezoud pwoblèm mwen? Sim bezwen yon bagay la ou kapab? Epa pou ou m chich vre, epa pou ou, epa pou ou monchè. Epa pou ou, e sa fè map pale avè w la ou tap meprize mwen, sa gen kote kote nonm ou an nonm e Ilia? An nonm ou an nonm chak fwa wap pale. Ou pa bezwen konn bagay konsa. Sa ki vre ou pale avè mwen map pale avè w, map pale avè w

Papa Ti gason E yo wè m dou la Men alon lavi mesye Gade yon timoun konsa m ap rele papa E pa e sa k nan tèt wa wi E sa k nan tèt la k ba w E sa k nan tèt wa ki ba w respè a wi Men sa m di w la m ba w grad ou Se dyab nan fanmi m ki reklame m Wi Èske w konprann Depi alabaz Depi a laj de 13 an m ap fè sa w m ap fè a E sa m di w wi Sa vle di tout sa w wè m di se verite Tout sa ou di se sa.
Monchè m vrèman etone men sak te kraze m se lè zonbi a te di se madanm mwen an e m t al ka yon lòt amatè, amatè a di m se menm bagay ou te di m nan. Men zanmi m ba w tout verite a wi frè m. Ou wè zonbi sa te parèt la son ti bouzen pa respè figi l. Sa depi tou piti l ap fè bouzen l ap bay manti. Mennen anket. Li al la li fèt bouzen li malad bouzen li mouri bouzen. Li tou bouzen tou mouri.
Zonbi l tou bouzen nèt. A yo di Kounya la depi a la baz li te konn ap bay manti. A yo di kounya la lè m mennen ankèt sou li. M tap touye madanm mwen. M tap touye li pa fòt li pa tap fòt mwen. Non non fò pa reyaji an tèt cho tou. Fò pa reyaji an emosyon. Pase lè m al mennen. Tèt la pat frèt tèt la pat cho li menm li te glase. Tèt frèt. Li te glase. Lè m al mennen ankèt sou li yo fè m konnen ke.

Epi m kraze yon bay yon laptop ki gen tout done, tout bagay nèt ladan. Are di lè w boule Biden ti pitit lan w kraze Biden li la wi. Bon se lè m al gade mwen pa m nan te ladan tou m sonje pa m nan te ladan. Bon la sa ka vo tou. Bon la m pap ka fè anyen pou ou. Men se jan w wè m tou lan frè m. Chèche antann ou avèk madanm ou. Pase zonbi sa son zonbi bouzen li. Son zonbi ki pa ki pa respekte moun. Men se pa madanm nan k ap dejwe m nan. Se pa madanm nan k ap dejwe.
Se anpami anpami. Anpami kap de jou. Gen lòt toujou wi ki nan konplo a ki se zanmi anpami men se anpami ki sous la. Di mwen ti bagay la menm. Mari m mete m deyò.
Ay yo poko mete w deyò nan kaka yo tou. Yo poko mete w deyò e yo pa tout ap tout sou mwen. Mwen pko jan avè w, grann nèg tankou mwen pko jan ansanm avè w. Ou di m konsa oo.

Pa pran chans nou nan. Radote. Kounye a ou bèt si moun tankouw chita devan yon pòt yo fout ou deyò wap tann yo voye rad rad wap tann yo voye deyò etal. Wè gen youn yo dim ki ma ki e ou a matè ki dim gen youn nan nèg yo ki mare tèt li a yon ti chou. Non gen gen gen plizyè.
Ki mare tèt tankou yon tap ta yon ti chou konsa tankou yon ti bout chou. Sam wè a son tèt kale. Li gen yon ti pye cheve nan bouda tèt li. Wi yo dim sa tou. M te wè l, m pa t vle di l. Ou pa t vle di m sa. E gen yon lòt ankò ki kopye m. Misye kopye m. Misye konn apele met mouchwa nan kou l konsa. Ap pwopòz ougan, pwopòz malfektè. An m wè kiyès!
Fè moun pè l. Li gen.
M pa konn si e, kòman bagay sa rele? M konnen m pa twò update. Li met babelye nan djòl li. M wè babelye m konn tande apre. M wè kiyès. Sa vle di se sous nèg sa yo ki fè yon gwoup. Ki fè yon gwoup. Y ap manje w.
Sa vle di fòk ou veye zo gason. Se pa madanm nan. Jan wèm te diw lan zonbi sa te pale a zonbi sa pa fin anfom. Ok ok ok.
Konprann?
Chèche anpè non a madanm. Gen bagay konsa konsa e moun de konn okipe w. Men wap jwenn sa wi frem. Okipe w. E moun ou fè pi byen avèk.
Bon gen moun ki konn vin.
Wap santi fò paw.